Salut guys, koman nou ye? Mwen swete ke nou byen gen kèk tan nou pa pase sou platfòm nan plis toun semen so jodi a nou deside kite bagay pou sou son moun ki renmen investi sou son moun ki renmen cryptocurrency si w son moun ki vle envesti sou ti video sa se pou nou pote de bon konteni pou ou pou ke ou kapab nòmalman bnb e gen enfòmasyon e ofisyèl enfòmasyon strik sou envestisman sou cryptocurrency enfòmasyon ke nòmalman nou kapab fè konfyans so jodi a nap fon ti video tou kout pou nou eksplike ou kisa ki blockchain nan pou ka bnb de Poukisa ou dwe envesti lajan w nan cryptocurrency? Avan menm m kontinye map diw konsa, nou se fbpjl, nou se nou gen www.fbpjl.com e ki kote ou ka ale ou kapab al chèche konteni ou kapab al chèche bagay nou fè map envite w Al vizite website nou an e dezyèman nou gen yon nouvo youtube channel ke nou fè ale sou youtube channel sa paske se la nap kite tout videyo nou yo e instagram al swiv nou se la nou fè konteni chak jou Bondye mete e chak samdi nou gen yon live avèk yon moun nòmalman ki ka ba w ide pou envesti oubyen pou fè biznis pou fè bagay pou

Se lè n pale de nouvo teknoloji menm jan a entènèt ki te yon teknoloji ki te parèt anpil moun pa t konnen de li enben jodi a son nouvo teknoloji blockchain nan ye ke anpil moun pa konnen de li konyen moun ki konnen de li yo pa m di w li enben jodi a nou menm nou chèche enfòmasyon nou pote pou nou nou di w men kisa ki blockchain nan ou ta sipoze fè l konfyans nòmalman pou w ka gen Pa gaj pou pa gen konesans pou lè w pral envesti kòb ou an pou konnen nan ki sa w pral mete l. Enben blockchain nan se yon nouvo teknoloji. So lè n pale de nouvo teknoloji li pral masifye. Menm jan entènèt masifye prè de 3, prè de 4 milya moun ap itilize entènèt sou planèt la enben nan jou k ap vini yo la oubyen nan ane k ap vini yo la blockchain nan pral gen kantite milya moun sa yo ki pral itilize. Nan moman sa ou tande sa se moman pou pran desizyon pou kapab nòmalman antre pou nòmalman kòmanse fè bagay pou gen lajan nan blockchain nan. Premye moun ki te itilize entènèt yo enben jodi a yo fon pakèt lajan. E nèg Facebook la, nèg Amazon nan. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tout nèg sa yo fè masiv siksè ak entènèt la, yo pwofite de li. Yo fè masiv siksè ak entènèt la, yo pwofite de li. Men jodi a, ou kòmanse tande pale de Bitcoin, ou kòmanse pale de blockchain, so pran pwofi de li pou ka kòmanse fè bagay pou gen lajan. So nou nan fè bagay pou gen lajan, janm di w la, nou pale de cryptocurrency, n ap fè 10 ans a ap pale de cryptocurrency pou kapab antre ladan, ok. Blockchain nan se yon nouvo teknoloji ki baze sou finans. Ok, tout moun pral bezwen sa paske sistèm lajan ke nou gen an ap disparèt, moun pa ap itilize l ankò, tout moun avèk yon telefòn, tout moun ap fè tranzaksyon, ebyen blockchain nan son nouvo teknoloji ki desantralize ke nenpòt moun, nenpòt kote ou ye ou kapab itilize l. So avèk blockchain nan yo kreye de crypto monè. Men anvan nou rive la banm di w, banm detaye blockchain nan. Blockchain nan se yon rejis de done elektwonik ke w genyen. Menm jan ou al labank, ou antre labank la, yo ba w yon ti papye, ok, yo ba w yon ti livrè, tout tranzaksyon ou fè jodi a, ou te fè tèl tranzaksyon jodi a, ou te mete tan kòb, ebyen blockchain nan se yo tran se tout transaksyon pou tout moun fè nan sou platfòm nan oubyen sou sistèm nan. E sa k bèl nan blockchain nan, se pa yon enstitisyon ki dèyè l, men se yon sistèm ki rele pair to pair ke moun fè. A vle di lè w fè yon transaksyon, gen pakèt moun ki wè tran e moun sa yo yo la pou yo kontwole sistèm nan ki fèt nan sistèm pair. tou pè la ok so blok chen nan lè ou fè yon transaksyon gen dè milye de moun ki fè kopi ya sa vle di lè ou fè yon transaksyon li enposib pou ke transaksyon sa disparèt ok li enposib pou transaksyon sa e boule li enposib nan sistèm nan menm si yon bon atomik ta tonbe sou latè pa konnen ebyen tout moun wè k fè transaksyon nan blokchèn nan ebyen dis transaksyon pa ka disparèt pase menm jan lè ou pale de blokchèn nan se sou se son de chèn ok blok de chèn e chak chèn yo gen may yo so menm si chèn nan ta kase men pwiske se kopi kopi de milye de kopi wap jwenn yon kopi kanmenm ki pa e e e ki pa gen pwoblèm, ki sen e sof, sa vle di lè w fè tranzaksyon anndan blockchain nan, tranzaksyon nan li ekstrèmman sekirize e ou pa ka tounen pou modifye l, paske gon pakèt kopi, depi w modifye yon kopi, so, e sistèm nan p ap rekonèt li, li p ap gen valè, vin fè ke blockchain nan Li se yon bagay ki ekstrèmman sekirize, li prèske enposib pou moun ta hacke a, li son sistèm blockchain oubyen li trè enposib pou moun ta pou moun ta fè dezòd anndan blockchain nan. Blockchain nan ou pa ka modifye l ok, pa modifye sistèm nan, ou pa ka fon seri de bagay anndan sistèm nan sof ke ou ka ajoute ok blòk sa fini ou ajoute yon lòt blòk men ou pa ka tounen nan blòk la pou remodifye l paske Kopi, se milye dè milye de kopi li ye, e kopi sa yo, yo nan diferan pati nan mond lan, paske moun ki fè sistèm yo, yo rele moun sa yo souvan minè, ok, yo kreye de hash, m te fè sa nan yon videyo, hash la se, se, se, se enfòmasyon ki genyen anndan, e, e, e, e. anndan transaksyon ke ou fè a, eksetera, eksetera. So, pou konprann sistèm Bitcoin nan, Bitcoin nan se yon nouvo teknoloji ou ta dwe pran pwofi de li menm jan avèk entènèt la, ok? E dezyèm bagay, se yon sistèm ki fyab, moun ka fè konfyans, e se yon sistèm ki baze sou ekonomi mondyal. Sa vle di nan tan k ap vini yo, tout moun ap ka fè transaksyon apati de blockchain. Tout moun ap Itilize blockchain nan ke w vle l, ke w pa vle l, paske tout moun pral fè tranzaksyon avèk sa ki rele crypto yo oubyen avèk token oubyen m pa konnen sa l ap ye, men lajan ke moun ap fè jodi a, anpil moun ap fè, yo mete l anndan blockchain nan, yo envesti.

konpayi oubyen gen anpil enstitisyon de finans, m pap rele l enstitisyon, m ap rele l konpayi pito, ki desantralize, sa k rele lajan, ki vin avèk nouvo bagay pou kapab fè. E non se pa sèlman lajan paske gen konpayi k ap vin avèk tout yon seri de nouvo pwojè tankou jwèt gem, tankou achte kontra, tankou tout yon seri de bagay ekstrèmman enteresan, enteresan tankou achte anliy sou blockchain etc. So, tout bagay sa yo blockchain nan ap vin avèl, m te ka di w se tankou yon nouvo entènèt k ap antre, so ou ta sipoze genyen bagay sa, ou ta sipoze envesti yon ti kras ladan. So m ba w an gwo kisa k blockchain nan, so blockchain nan gen plizyè definisyon yo ba li men nan moman an la m ap di w se yon nouvo teknoloji ki tankou entènèt la pou w ka konprann e ladan l yon pakèt konpayi si m ka di l konsa oubyen yon pakèt Nèg ki enteresan k ap devlope de app, de aplikasyon oubyen k ap devlope de nouvo sistèm anndan l lan pou fè ke mond lan fonksyone ekonomikman de manyè desantralize. E objektif Blockchain lan se fè ke tout moun Tout moun ka fè tranzaksyon, tout moun ka achte, tout moun ka fon seri de bagay san yo pa bezwen nòmalman vann idantite yo ba yon konpayi, san yo pa bezwen ba yon moun kenbe, san moun pa bezwen konnen kiyès mwen ye, kisa m ap fè, ki kote m ap viv, eksetera, eksetera. So blockchain nan li nòmalman fèt pou sa, pou nou kapab nòmalman desantralize. M pa konnen si w gen kesyon kite l nan kòmantè a. M ap kite link www.fdpgl pou w ale pou w al vizite website la, w ap kite link Instagram, w ap kite link Facebook, w ap kite tout link yo pou w kapab al vizite nou, pou w ka wè travay ke n ap fè. Epi si w vle sipòte nou, n ap trè kontan. Si w vle patisipe nan kou ke n ap fè, ok, E n ap di w konsa ke trè byen, nou gen yon kou sou www.fbpjl.com, yon kou sou cryptocurrency ke nou bay. So n ap byen kontan pou w ale nan website la pou vizite nou. Epi m ap fè w konnen ke jiskaprezan, yè se te fèt mwen, moun yo pa t gen website la. Jiskaprezan website la toujou valab pou kapab gen jiska 31 mas k ap vini la ki opòtinite pou gen website la. Yon website pou 15 grenn dola. Ameriken ou kapab toujou patisipe ok map voye yon gwo salitasyon pou Tezin kap fè yon travay ekselan Tezin ki se patnè nou sou videyo sa wap jwenn li sou Tezin epi sou tout nèg ki vle ki sipòte nou ki pa vin nan tèt nou Sony e pakèt jèn kap fè travay ekselan nan kominote a se byen ti mesye kenbe la kenbe rèd pa moli Sou pa bliye slogan se ale tan sipi nap don gouye on gòl yon zanman machann piman pa grate chouchoum FBBGL fè bagay pou gen lajan Èske ou konnen sak blockchain nan jodia? Reponn nan kòmantè Yon nouvo teknoloji ki tankou entènèt ok ou kapab pran pwofi de li ou kapab kòmanse chèche konn enfòmasyon menm si se pa nan menm men map konseye w al chèche jwenn enfòmasyon ki kapab itil ou nòmalman pou kòmanse envesti nan